Moun kòman nou ye? Sa depan de kilè e ki kote ke wap gade video sa. Bon janm toujou dil nonm se Evens Paul, chanèl sa se yon chanèl espesyal e ki la a dispozisyon kominote ayisyèn lan. Donk sou chanèl sa tout moun pral pwofesyonèl. Mwen dil e m kanpe dèyèl. Donk si se pou la premyè fwa w tonbe sou video sa ebyen pa bliye abòne avèk nou, patajel donk pou nou kapab rive. jwenn plis moun pou nou kapab bay plis moun sèvis ebyen nap mande pou pataje video sila. Kisa kem pral montre nan video sa nan video sa ou pral aprann kòman ou kapab fè renuncia voluntaria ki kòman ou kapab renonse volontèman nan yon travay kote ou chita lakay ou an ou kapab fè sa san ke ou pa bezwen ale nan yon notè e ou chita lakay ou swa sou telefòn ou oubyen sou konpitèw ou kapab fèl fasil nan enspeksyon du travail. Donk rete gade video sa a e kote ke mwen pral montre ou kijan ou kapab fè sa. Ann ale. La wap vini sou Google. La wap klike konsa e pi wap ekri inspección de trabajo. La wap ekri l konsa. Inspección de trabajo. Wap voye l ale konsa. Aprè sa, wap desann la, wap klike sou premyè opsyon an ki di direksyon Dirección del Trabajo, Inicio de DT. Ok. Aprè sa, wap vini la, wap klike konsa. Ok, lè w fin klike konsa, w ap gade agoch lan, w ap wè yon kote ki di Mi TD la. W ap wè se yon, w ap wè yon logo la. W ap wè yon ti logo la ki di Mi TD. W ap klike sou li konsa.

Ok. Wap desann la, wap mete klavye pou ou. E pi apre, wap klike sou kontinye. Ok. Lè ou klike sou kontinye, wap jwenn meni sa. Nan pati sa a, ki sa ke ou pral fè la? W ap vini la ou jwenn twa opsyon sa yo ki di travayè, anplwayè, sendikal. Direksyon, dirijan sendikal. Ok. Ki sa w ap fè la? W ap vini kote ki di travayè. w ap fè klik la kote ki di Trabajaron w ap klike sou li konsa ok w ap jwenn pati sa a kisa ke w pral fè la w ap jwenn opsyon sa yo ki se 6 opsyon w ap jwenn 1 2 3 4 5 6 si m pa mal konte wi 6 opsyon w ap vini

5, ok La a, yo mande nombre de razón social. Kisa ki nombre de razón social? Sa a se non konpayi an, kote w ap travay la. Non konpayi an. Ok. Kòman ou pral mete non konpayi sa a? Pa egzanp, non konpayi sa a rele El.

Nap wè mwen metel Personal Sales Servicio SPA sa a se non konpayi an. Donk aprè sa wap vini la yo mande ou rejyon direksyon empleador lan kibò moun sa a li menm li ap viv. Mèt konpayi an. anplwaye a. Ki bò anplwaye a li menm l ap viv? Ebyen, nan ka sa a, se metwopolitèn. M ap mete rejyon metwopolitèn. La yo di, e nan ki komin ke l ap viv? La nou di direksyon travay sa a, komin nan se komin

Ebyen la a, jodi an, se 3 uityèm mwa 2022 ke m ap fè videyo sa a, ebyen, menm jou ou fè l lan, se jou an li kòmanse. Donk, m ap vini la a, kounye la, m ap mete dat fenous sa a ki se jodi an menm, de 3 uityèm mwa 2022. Donk, m ap mete l konsa. 3 uityèm mwa 2022. Ann al gade ankò dat yo mwen te fè mete an. N ap gade yo. Ok. Wè la. Ok. N ap wè la a premyeman se Ruth M. Blealon. Dezyèmman se non rezon sosyal. Twazyèmman, se rejyon, sa, rejyon. Katriyèmman, se komin. Senkyèmman, se direksyon, ri an. Senkyèmman, sizyèmman nou jwenn nimewo ri an. Setyèmman, nou jwenn, se Dat nap fè nap renonse a ok kisa ke wal fè la mwen kwè video sa mwen fèl egzakteman poum kapab montre nou kòman pou nou kapab fè pwosesis yo e mwen byen esplikel dapre sam panse donk siw ta gen dout ou kapab kite kòmantè anba video a ebyen nap kontinye. Lè ou fini ranpli tout pati sa yo mwen sot ranpli an, w ap vini la kote ki di Visualizar renuncia la a. W ap klike sou li konsa. Ok. La a, ou klike sou li konsa, epi w ap fè yon ti monte konsa. W ap gade la a, w ap wè yo kite yon bagay pou ou ki di ouvri l. Ki sa l dwe? Ann al ouvri l. M pral ouvri l konsa.

Ki vle di la a, ou gen chans toujou, si w pap fè l, pou w sòti. Donk dokiman sa a deja nan pati sa a, kote ki di ouvri l lan. Donk, m ap fè yon ti desann la a. M ap klike kote ki di firmar y ratificar. Konsa. La n ap wè l ap vire, n ap tann li. L ap vire. pandan ke sistèm nan li menm l ap siyen renonsia volontè a. An nou tann. Ok. Kisa li di la? Li di dokiman sa a deja la, yo di m pou m voye l sou yon imèl. Avan ke mwen ouvri l pou m montre nou dokiman, men dokiman la, m ap voye l sou imèl lan. Imèl lan se imèl sa a, ebyen mwen voye l konsa sou imèl lan. N ap wè la yo di sou kore yo a si yo enbe a yo konn eksito. Ki vle di mwen deja voye dokiman sa sou imèl sa. Kounye la ann gade anvè m mwen pral ouvri l pou m montre nou n ap wè la di Renuncia Voluntaria e n ap wè sa se nimewo an ebyen pa gen pwoblèm. Donk nou pral ouvri dokiman an. Ann ouvri l. Ok, la dokiman deja ouvri, kounye la m pral sere l, m pral sèvi li konsa. Ok, m pral antre sou li, m pral ouvri l. Ok, la nap wè, sa se Renuncia Voluntaria. Nap wè la, li deja siyen otomatikman, ok, san yon ken pwoblèm. Meni, sa a si konsa ou kapab fè renoncia volontè. Dokiman sa a ou kapab voye l sou imèl bay empresa oubyen ou pote l ale fizikman. Dokiman sa a pa gen manti ladan l, ok. Li pa gen manti ladan l, si w vle ou kapab voye l ale. Men Direksyon Jeneral du Travay gentan konnen la a ou renonse nan travay sila. Donk, ou menm ki ta renmen fè renoncia volontèman, ebyen videyo sa a se espesyal pou ou. Pa bliye non m se Evens Paul. N ap rewè ankò nan yon lòt videyo. Mèsi bokou paske ou te abòne.